Telefòn ou jodi a, se òdinatè ou ki nan pòch ou, wal tout kote ou vle avèl. Jodi a ou ka jis rale telefòn ou, tape ekran pou fè tout sa ou vle. Apèl, tèks, foto, video, transaksyon lajan e menm travay. Telefòn ou jodi a, se òdinatè ou ki nan pòch ou. Men, èske ou konnen ki jan sa te kòmanse? An n dekouvri ansanm istwa telefòn mobil, telefòn pòtab. Premye apèl nan yon telefòn pòtab te fèt le 3 avril 1973 pa yon enjenyè Motorola Martin Cooper. Se jou sa a yo t ap inogire premye telefòn sa a ke ou ta kapab kenbe nan mwa li nenpòt kote ou vle. Men, jiska prezan se pa la sa te kòmanse. Pou konprann byen istwa telefòn mobil, n ap kòmanse avè w depi nan lèzane 1940. Sa nou rele telefòn mobil la te kòmanse nan lèzane 1940, nan yon epòk kote radyo, ond radyo, te yon sijè de rechèch trèzenpòtan. Konpayi telekominikasyon AT&T, American Telephone and Telegraph, ki avan te rele Bell Telephone Company, atravè plizyè laboratwa ke yo genyen ki rele Bell Labs nan plizyè zòn Ozetazini, t ap chache kòman pou yo amelyore sistèm telekominikasyon an e kòman yo kapab genyen yon sistèm san fil. Paske sistèm telekominikasyon a fil la te koute yo yon pakèt lajan, e ki pa t menm bay yon bon sèvis. E se te nan moman tou nou an plèn Dezyèm Gè Mondyal. Etazini t ap envesti yon pakèt lajan nan sistèm rada avèk radyokominikasyon. Rada se sistèm yo itilize pou yo lokalize sib oubyen materyèl ènmi yo e menm pwòp twoup yo. Ebyen, AT&T te youn nan prensipal aktè nan travay sa a pou reponn a bezwen lame amerikèn nan nan sa ki gen pou wè avèk kominikasyon fyab e sekirize. Men, pandan AT&T ap fè rechèch pou l reponn a bezwen imedya militè yo, l ap prepare yon meyè avni telekominikasyon sivil. Apre gè a, an 1945 vin gen yon pi gran demand, e rechèch yo ap kontinye pou genyen yon tranzisyon vè yon kominikasyon san fil. Men pou AT&T egzekite pwojè sa yo, yo bezwen otorizasyon FCC, Federal Communication Commission, paske se yo menm ki kontwole ond radyo, se yo menm ki jere kesyon regilasyon telekominikasyon. Men FCC te refize demann sa yo paske l pat kwè nan kesyon telefòn san fil la. Le 17 jen 1946, nan youn nan laboratwa Bell Lab yo ki nan vil Sen Lwi nan eta Missouri, enjenyè Bell Lab yo, AT&T pral lanse yon telefòn otomobil, sa vle di ki enstale nan machin, ki te pèmèt moun yo ka pale lè yo nan machin yo gras a ond radyo ki relye avèk telefòn piblik yo. Lè sa a, AT&T pral lanse Mobile Telephone Service. Yo te itilize yon sistèm de frekans VHF, Very High Frequency. Telefòn sa a te vini kòm yon gwo delivrans, men, wa gen enkonvenyan pa w. Kominikasyon an pa t bon. Ou te kapab jwenn 3 stasyon radyo avèk yon sèl antèn nan yon rejyon. Sa vle di sèlman 3 apèl ki te ka fèt an menm tan. Telefòn sa a te vin avèk yon bwatye elektwonik ki peze 80 liv, ki fè moun yo te konn souvan pote l nan kòf machin nan paske li pran twòp plas nan kabin. Epi yon antèn sou tèt machin nan. E kòmsi m ta di w se yon telefòn fiks. Men, pou w te gen bèt sa a, fò w te gen mwayen nan men w wi, fò w te grandon wi, fò w te gwo chèf dantrepriz. Fò w te doktè oubyen fò w te gwo chèf. Men, kòman yo pale nan telefòn sa a menm, kòman apèl yo pase? Ebyen, depi w dekwoche telefòn nan, li voye yon siyal bay stasyon radyo ki pi pre l la. Epi gen yon operatè manyèlman k ap konekte apèl la. Pa t gen bagay ou rele moun nan dirèk. Sistèm nan pa t fyab paske gen posiblite pou yon lòt moun ki annonn te tande konvèsasyon w ap ve avèk moun ou nan telefòn nan. Pou rezoud pwoblèm sa a yo, enjenyè AT&T yo pral vini avèk yon konsèp revolisyonè kote yo pral divize tèritwa yo an selil. Yon ti parantèz, se la a mo selilè la soti, kote chak selil gen pwòp antèn pa yo. Si ou kòmanse pale pandan w nan yon selil, lè ou travèse nan yon lòt selil, w ap toujou gen kominikasyon paske lòt selil la gen pwòp antèn pa l. Se jis nan lane 1960 yo AT&T pral resevwa nan men FCC yon bann de frekans pou yo entwodui yon sèvis ki plizoumwen amelyore, Improved Mobile Telephone Service. Lè sa a yo te sispann bezwen yon operatè ki pou konekte apèl la. Men objektif AT&T se devlope yon telefòn san fil, yon telefòn nou ka. pou kenbe nan men w ale nenpòt kote. Men AT&T te genyen konpetitè l ki se Motorola ki sekrètman t ap travay sou yon telefòn selilè. Le 3 avril 1973, enjenyè Motorola Martin Cooper pral fè premye apèl avèk yon pwototip Telefòn selilè ki te rele Dynatac 8000X. Se jou sa a yo t ap prezante telefòn nan bay piblik la nan yon konferans de près. Enjenyè Martin Cooper kanpe nan mitan yon lari nan New York an prezans yon jounalis, li rele omològ li Doktè Joel Engel, ki se te enjenyè an chèf Bell Labs pou AT&T alepòk, pou l di l gade non, mwen rele w la a nan yon vrè telefòn pòtab. Telefòn sa a, li te kòmanse komèsyalize an 1983. Li te peze yon kilo, li pran 10 èd tan pou li chaje, e li te rete chaje pandan 35 minit. Lè sa a, li te koute 3,995 dola ameriken, ki jodi a t ap depase 20,000 dola. Sa a, se te peryòd premyè jenerasyon selilè. Se te epòk 1G. Telefòn sa a te rezève a pwofesyonèl, moun eze, moun ki gen mwayen. Se nan peryòd sa a revolisyon selilè a kòmanse. Men telefòn sa a li te toujou gwo e lou, paske li te peze yon kilo. Se nan lane 1990 yo minyatirizasyon telefòn pral kòmanse. Sa vle di yo pral kòmanse vin fè yo pi piti. Lè sa a nou nan dezyèm jenerasyon, 2G. Se nan peryòd sa a, presizeman nan lane 1992, SMS, Short Message Service, fè aparisyon l. Nan lane 1994, premye telefòn touchscreen IBM Simon fè aparisyon l. Se te premye smartphone yo te voye, e se te premye telefòn ki te gen app, software, etc. Lè sa a, yon nèf te 1099 dola ameriken, ki t ap anviwon 2400 a 2500 dola ameriken jodi a avèk enflasyon. Nan lane 2000, nou antre nan twazyèm jenerasyon. Lè sa a, yo komanse entegre bloutouf, jwèt, radyo. Sa k pi enteresan, se te lè entènèt. A, se te vrè demokratizasyon telefòn nan. Prèske tout moun ka achte yon ti telefòn. M sonje lè Digicel apèn rantre, m achte yon ti telefòn Konka. Yon ti telefòn ekran jòn, nwa e gri si m raple m byen. Bon, w a mete pa w la. Premye telefòn ou te posede a, w a mete l nan kòmantè a. Men nan peryòd sa, yo te voye telefòn yo vre entèlijan. Yo te voye yo avèk lektè MP3, ekran koulè, etc. Men nan peryòd sa, telefòn a bouton yo te toujou trè popilè, paske se yo menm ki te mwen chè, se yo menm nenpòt moun te ka achte. Men an 2007, Apple pral boulvèse mache a, kote reyèlman ekran taktil avèk aksè a entènèt pral redefini konsèp telefòn mobil la. Mesye Steve Jobs pral parèt li di nap fini avèk kestyon bouton sa a bagay edem peze sa a nap vini avèk pou ou yon gwo ekran. Depi lè sa a, prèske chak ane, Apple lage yon nouvo telefòn deyò. Tousuit apre, Android lage, li pral ouvri pòt la pou plis moun. Pral gen yon pli grann divèsite smartphone sou mache a. An 2010, nou antre nan katriyèm jenerasyon. Telefòn yo vin pi bèl, yo ka fè pi bèl foto, gen plis kapasite. Nou kapab fè pi bèl video, epi plis moun vin ap chat, Facebook, sms, elatriye. Pezape, telefòn yo kòmanse ap ranplase òdinatè yo nan plizyè aspè. An 2020, nou antre nan senkyèm jenerasyon jwenn telefòn avèk plis kapasite, pi bon vitès lè w ap telechaje aplikasyon avèk je video, e plis kapasite de stokaj. Jodi a, telefòn ou avè w tout kote ou, san limit avè l. Li fè pati vi kotidyen ou. Kounya son kesyon de mete pin nan pou ka pale. Nou nan sizyèm jenerasyon wi la. Si w renmen video sa kite yon kòmantè, abone pataje l.